Ah misye menm. Depi apre jijman map chache tonton may m paka jwenn avèl e jodia kant menm map fè tout jan tout jan li mèt sanba tè pou m rantre fò m kwaze a tonton may
gade pitit gason an sa kap fèt ou mache a tout non may sou non tou nwanw ou mache sou nwanw map rele nonw konnya la. Frè Emilien, depi apre jijman an, nou pa wè ansanm ankò. Mwen chèche w m pa ka wè w, m pa konnen kote w ye. W ap pale m de yon kòb ou pa di mwen ankò, m menm m pa wè w. M la.
E ou konnen bagay yo vin, tout bagay chanje nèt. Ou konnen tout bagay la nèt. Afè de kòb la m t ap pale w la. Ou gen kòb la.
Papa w ba w. Ay! Gen bagay. Ou pa janm konte. Woy!
Gen bagay. Yo mouri!
Sa pa ka anyen.
Gen lòt bagay dèyè toujou.

Boutèy la ap konpli nan semèn kap vini yo la. Ou wè nan semèn kap vini yo. Non non non nou touye yo.
Ou wè de tou wè boutèy sa. Wap de teri.
Ou wè de teri boutèy la. Nou pwa la fè boutèy la nan jijman. Depi nou ve nou soufle boutèy sa. Ooh. Atè plat tout. Vant fè mal. Metè. Se konsa nap viv tè. Si ke ou fè egare ou bay tè sa ou vle. Men mwen mte di ou ma vò ou ma vò jis ke nou fini. Nèg lan nye.
Nèg lan pa nan kaka.

Nou pa kwaze min min min min nou menm. Ou tap fè kab nou min nou la wi pase kijan map prepare dosye yo pou ou. Sa kap bay min. Mon chè afè pam nou la.
Patizan nou pa kwaze min jij la nou pa pale nou pa pale li nan telefòn. Sak pase min. Tonde pwent banm di w. Sak fè ke nou pa pale nan telefòn sa vle di m te nan kabinè a. Sa vle di m te gen bagay m tap prepare pou ou. Pase ou konnen. Premye jij mwen ken fè a. Wè granmoun nan prezante nou on papye, papye ki gen 4 pwen ka di nou ladan. Papye ki gen vout anndan l nan vout tou a ladan.
Wè sa 4 pwen ka di nou, m di lete, leton, m pa konnen si e yo menm. Lwès, Mayèt. Monchè, m ap imajine m papye sa, papye sa gon istwa pou l esplike kanmenm nan jijman nou an. Pase jijman sa si Nou menm Nou pa mete tèt Nou an plas Pou Nou travay depatbe sa jijman Nou ka pèdi. Men an palan de sa jij master nèg yo gon bagay yo fè tonton may avèk tout lò Emilien ou wè misye nèg sa mwen menm mwen espere m te ka fè se a li te konn arete Emilien konpa ou wè misye. Se bon bagay li konnen wi. Wè misye, misye konplis nan bagay yo. Se bon bagay li konnen.
Misye sonnèt m pa konprann misye menm menm. Bon banm banm diw sa menm. M pa renmen fason misye menm menm menm non menm. Genlè se misye pou nou ta pran avan pou nou ta gen jijman. Wè granmoun Twomay son granmoun latranblad monchè. Granmoun nan debwa granmoun nan. Ou wè Twomay son nèg.

Men problem ki pase. Emilie pap ban pase. Emilie bay problem.
Se bay problem li. Emilie kouwe ou m pa konprann byen. Emilie yon espedisyon. Se tabak li ye.
A misye wè misye detounen tout moun poul fè w estène. Ou wè Jan m wè a. Gade gade banm banm diw sak pase ankò nan jijman avan zyè a menn. Nou rive Epi m wè misye. M wè misye gade e li menm ki pran pòz kòmsi e li menm Kòmsi misye pi eklere pase. Non misye se tik isit tik laba. Misye mete tout kote boutèy tonbe. Misye fè rizib. Lèfini ou wè sa nèg yo fè ankò menm. Tout lè map pale avèw la nap pale nan jijman epi kout mouchwa kout maji. Map swiv sa.
Map gade gade gade map gade ki zo piye tonton may. Tizo.
Granmoun nan genlè pa bwè soup. Tizo lestomak tonton may. Tap ouvè ti may li. Lap ri lap fè rizib banm diw. Sa vle di menm sa pou n fè se gran may pou n mete. Ou konprann? Imajine ou ban m bon. Ou wè kay sa, depi lè m te ann Afrik m te voye kòmanse kay sa. Egzanp, ou wè, ou konnen nan liv m te wè kay sa nan liv m te konn ap itilize bay masonlòj mwen yo. Liv sa a, Azumbulbaka. Ok ok. Se nan liv sa. Sa bon bay yo. Yeah se nan liv sa. Sa vle di map map oblije moutou rete fas kay la pase e kay pam wi. E kay mwen e kay mwen sa e pou mwen. Sa vle di la m gentan konnen. Bèl travay bèl travay bèl travay. M gon ti pwoblèm. Men men m gentan konnen se ou menm pou m tcheke. Sa vle di afè pa moun. Sa vle di map bezwen ti kòb pou m ka fin fè kay sa nèt. Pou m mete pòt bagay.

Misye sou wol men man frape la kob. Nan gen kob nou gen kob. Sa vle di mwen menm tou m se jij paw, m se afè paw. Pandan konnen tout pwoblèm ke m gen depi m rele w nan telefòn, w ap jere tout dosye pou mwen. E menm jan tou mwen menm, nan sa ke m ka, ou ka ede m nan lajan, mwen m ka ede w nan jij la. Ou wè sa di w m ka ede w nan jijman. Jijman se mwen k pou ba ou, lajan se ou k pou ban mwen. Sa vle di w. Ou pa ka gen pwoblèm, ou pa ka mare avè m. Sa vle di mwen menm m ap travay pou ou pandan w ap travay pou mwen. Sa vle di se len ede lòt. Se konsa n ap fè tout sa k posib. Mèche jij la gade
avè m m ap vini pou m koble m kòb ou an tankou kay la poko fini la. Mwen menm m pral pran kòb sou kanè m bay sa yo pou m pote pou kay la.

Anfen map domi espwa rim nan telefon lem pran apel la li di ou konnen m pa pale kreyol li di konsa hwa him djumbalay m di wa min ti hay li di m konnen m konnen wap vini la dim li di m kitel ap soufri sa vle di li pa manje sa vle di mwen menm fok m fon fason pou m wè sim ka rantre espwa an ayiti epa moun map vin fè mal sa vle di yon jij fok ou gen kotej ou bagay ou ki pou jere tout afè w alò si ou wè Sim te gentan pran espri sa m te gentan gen kòb e kòb m pa gen poum fèl peye avyon poul vini. Wè jijman sa san pale granmoun tap tou chire pa gen tè pran ka di nou sa. Pou mwen li gen yon gwo vant tou nan mitan. Pou sa map panse map kenbe pi di. Pa gen pwoblèm. Jodia la. Jijman Fred Marie pral mache. E dezyèm pati jijman sa poum konnen kiyès ki granmoun sa map fout misye yon kout maji anndan. Sa vle di m pral pale avè Azou Mbaka anvan m ale. Kòm se yon resèt pou m resite la pandan w la m pap ka fè l. Enben kòm ou prale. M prale ou konnen sa m pral fè la. Ou konnen kay la la. M ka fè tout afè m men nan kay la. Menm si kay la poko fini m ka fon ti pale avè l nan kay la avan m al nan jijman. Enben nap pale. Nap kwaze nan jijman si w ta ok. Ok ok. Ou konnen sa m pral fè la. M pral pase wè katapla ou konnen katapla e nèg di l ye. Pase wè misye!
Pase wè misye! M pral lakay misye m pral fè yon ti pale avè l pou m ka di l m sot pale ansanm avèk ou pou tout bagay ka ok pou nou konn kisa n ap fè nan jijman an pa gen pwoblèm. Dakò frè pa m. M pral wè si m kapab lage ak Zumba sa. Dakò.

Papi pa pèlèt sa yo, sa yo e pou m bwè gwòganm wi Am gen m fè tout tanm m ap bwè klèranm Am gen m dòmi sou, m ap leve sou M pral nan jijman an sou Frè Emilie sa l bon nèg Hey! Gèt chita tonton mal Sa k ap fèt menm E fò n kwaze ankò Kòman bare nou kwaze Apa ou sa m ta di ap pral nan jijman E lè m ap fè la m ap fè lè Enben mwen m ale nan jijman Gen lè n ap kwaze nan jijman Men!
Ou pran nouvèl. Bagay yo konplike.
Sa k pase menm?
Kòm m sonje ou avè ou avè lòt granmoun sa a ete monkopè nou te ye, èske misye te gentan rekonèt jij la k ap fè jijman? Bon, pou bagay sa a m pa ka konnen yo, kwen nèg yo. M te rann nan jijman a misye. Jij la e wè m, m wè l premye fwa m te wè l tou. Men kòm yo di e jij jòn, zòn nan nou. E nèg gran triyèl li. Gen de bagay m pa vle pale non. Poutèt yo pa di m tripotay. Kòm m pwale, m ap tou ba w sa k ap pase.

Eske se sèl papye sa yo te ba ou direkteman pou tè a nan Tabasco? Jij, m ka poze yon keksyon? Bon, li pa dwa pou yon envite poze yon jij kesyon. Mwen menm m pa gen pwoblèm ak sa. Nan atik 5 ki di konsa, la lwa di, ne se poze pa, poze enpliyan ou kesyon. Lè
Lè wè achte yon tè Kòm m konnen w gen kay Oh e yo gon kay nèt M tande yo pale de kay sa Nan la Bèn Dènya Non m tande m tande M tande yo pale de kay sa poutèt bòs ki t ap fè kay la Lakay mwen Lakay mwen pa gen biwo deta non Lakay mwen se kay mwen

Kenbe papye a. Espesyalman jodi a la, nou la. M ap mande w pawòl ankò. M retounen ak menm dosye sa a ankò isi. Soufri. Kisa nou vle fè espesyalman pou tè sa a? Tè sa a ou monte sou li a.

Men la lwa pa di sa paske moun ki vann ou an siyen tout bagay fè ti zo sou li men pandan se konn map gad tès papye tè sa ki pa gen rapò ak leta ou ka esplike m bagay la pi klè on dezyèm fwa? Monchè Ji
rete sa ankò ou wè tè sa matè nan ti sous lòt bò a se pyem li ye manmanm. mouri li kite pou mwen sa se pyem men tonton may gen plis pye setan depi lap travay tè a mwen menm vrayaje pap la epi kite tè a pou tonton may manje mwen diw konnen tonton may son granmoun li ye mwen dil met manje Pou tè a travay tè a poul manje mwen menm lèm vle tè mwen lèm bezwen tèm mwen vin pran tèm voilà sa se tèm li ye kounya lèm fini m pase lòt bò nan tisous mal kontwole tè a lèm rive mwen wè jaden fèt nan tè a bannann kote tout bagay fèt nèt. Ou pat konn si tout bagay sa tap fèt nan tè a? Mwen menm m pat konnen si

Pandan se tan wap sipote li. Li se te zanmi w se sa? Ni tou si l pat zanmi w. Paske sa di la di moun nèk ka zanmi w, li a pat zanmi w ka chwazi mande yon zanmi w yon moun li ba ou l, donk konsa tou ou ka ba yon zanmi w. Se sa ki ta di la di menm si l zanmi w menm si l pat zanmi w. Si l pat zanmi w lap vin zanmi w. Paske si moun nan ap travay tò yon jou lap zanmi w. Sa pwouve ke se te zanmi w.

Nan atik 7, li di, Si tout fwa moun nan ap travay yon tè, li gen dwa pou l separe l avèk gadè ak mèt tè a, sa se nòm nan. Èske misye te konn separe jaden an? Bon Jezi, mwen m pa t la. Dat la epi lèm vin konnen li setan ton may ap travay tè a fè rekòl e tè sa ap yon tè gra tè a pa janm pèdi rekòl chak ane ton may ap rekòlte gra bannann yanm patat tout bagay nèt ki rantre nan tè a. Bagay I pa janm pase bò kotem avèk anyen anyen anyen anyen sa vle di lap manje tel epi kounya lè mwen menm man mande poum pran tè mwen poul retounem tè poul repasem tèm li dim tè a se tel li ye vin ak lal fè papyel tè se tel. Kòm lalwa di. Kòm lalwa di. Byen ret byen, mèt byen se wa. A vle di byen w se byen w se wa. Men sa vle di lè moun nan panse li menm. Sèt ane w fè, ou pa mande l anyen nan byen an. Kap fèt sou tè a. Bon M retounen sou avan pase nou chak gen atik pa nou. Atik 16 la m retounen atik 16 avan. Si tou fwa ou wè m sote tout atik yo paske lòt atik yo pa gen rapò avè w nan jijman sa. Nan atik 16 di konsa. Ou sipoze respekte yon byen ki pa pou ou si w ap travay li. Ou dwe met jaden an. Kòm mwen pat konn amitye w avèk Tony Brent, ou te gen dwa pran tout byen, tout rekòt ou fè sa se te ou menm avè l. Men lalwa di w sipoze gen yon mwatye pou w bay. Men èske se paske ou wè li pat janm chwazi mande w, sa se kesyon pa m, se pa atik la. Sa se kesyon pam. Eske se paske li pat janm mande nan byen yo ou konn fè sou tè a ki fè w di tè a se tè pa w oudimwens. Ou wè tout kesyon sa yo poze m la m paka reponn ni non ni petèt youn nan yo pa sanble.

nan biwo deta sivil avè l, pou m antre nan kabinè avè l, pou m ka jistifye papye tè sa a byen. Sa vle di fò m pase nan tout biwo yo nèt nèt nèt nèt ak tout lòt depatman, lòt papye a nan lòt biwo deta. Jij! Jij! Jij! Non m ap pase nan, non m ap pase. Ou, ou sonje ou te vin la ou te di m konsa, pwent sa se ki non w, pwent sa se ki non w, pwent sa se ki non w. Tou le 4 pwent la se te kimen w. Ou te di nèg a fon twou koulye a li tonbe nan mitan tè a. Se konsa w te di l. Ou ta reve m di nan. Ale di mwen menm m bezwen pase nan kabinè m avè l pou m monte nan tou lòt biwo yo pou m konnen kote pou m chache misye anndan mitan tè a. Se sa m bezwen fè.

M pral nan kabinèm avèk dyòs poum ka jwenn tole pwent ki fè tou bouya la ki tonbe nan mitan tè a. M pral chache l nan kabinèm.
Lè ou rive nan biwo a, se menm sa yo pral di w. Sa ou jwenn nan papye a e li yo pral di w. Mèsi!
Al di jijman an kraze pou yon lòt fwa. Jijman pa kraze.
Mwen anvwaye jijman pou yon lòt fwa. Kote kraze kraze. Kote kot.

Bay tout bagay yo. Bagay sa pa dous non. Pavre sa gon replik ladanl. Oh oh. Men mnde pa men men zen. Men men men mnde papye a gen ekriti bon mwen sam bon sam konnen mpral di. Yo wèm pa wè sa poum di wi k fèm di m jijman kan bagay pou yon lòt lè. Mpre pa dwe al nan kabinè pou wè. Kibò mte gen kabinè. Se vre. Humm. Kenbe l nan men m lè lòt jijman m ap di yon pawòl. Si yo pran yo pran. Yeeyy.